Yo vin mande 130 oubyen 150 mil peso pou operasyon. Ebyen, men yo fè operasyon an, ti dam nan mouri, yo pa vle bay kò, yo mande 300 mil peso pou yo bay kò a. Sitiyasyon an kòmanse bon jan konplike la pou Ayisyen yo nan Sendomeng. Mezanmi! Mwen gen yon odyo ki rive jwenn mwen yè, sa m tande nan odyo sa a, si se konsa bagay lan ye, Ayisyen ki ilegal yo la nan sendomeng nou antrave bagay la vreman e vreman konplike nan moman nap pale la hey yon demwazel humm ki malad fanmil pranl al lopital ansanm avel premye kote al avel se nan lopital piblik lè yo vwe yo pa resevwal paske demwazel lan pa legal. Ebyen, fanmi a ale nan lopital prive ansanm avèk demwazèl lan. Mwen pral ba nou tande odyo a, nou pral tande ki sa k pase. Apre sa, m ap vin kòmante sou bagay sa a. Bagay la vrèman, vrèman konplike, konpatriyòt mwen yo. Toujou nan Sendomeng, mwen pral pataje yon videyo ansanm avèk nou la, konpatriyòt mwen yo, nou pral wè kote ajan imigrasyon yo rive nan yon kay, yo kraze pòt kay lan, yo rantre anndan an. Ebyen, lè yo rive anndan an, yo panse se Ayisyen ki te rete la, se yon Dominiken ki te rete la, ebyen yo pote ale pou Dominiken an 22 mil pèso. Nou pral tande kòman bagay la te pase konpatriyòt mwen yo. Mwen gen yon lòt videyo ankò, kote ke gen yon Ayisyen, hum, li fin, bon men yo fin travay yon kote la, moun fin moute blòk, Epi yo pa peye yo. Ebyen ayisyen an pran yon gwo bout bato la l kòmanse kraze depi se blòk li moute yo la l di nou pa vle peye nou pral wè bagay la konpatriyòt mwen yo. Nou konn sa fè pam nou ye avan kite m salye w kijan w ye m espere ke w anfòm mèsi paske w like mèsi paske w abòne mèsi paske w pataje videyo nou yo ou menm si w ta wè w poko abòne kote w wap make siskrayb oubyen sabòne a klike sou li e retire klòch la si w pèsonalize mete sou tout konsa depi n moute youtube ap di w nou moute jodi an se 20. Avril 2025 sa avèk anpil plèzi mwen antre lakay ou ansanm avèk yon lòt videyo denfòmasyon konpatriyòt mwen yo ann al tande odyo a epi map vini pou kòmantè poum di nou mwen menm kisa m panse. Se vreman triste. An al tande ansanm avem.
Bonswa pdg map rakonte w yon fè kòm son moun ki son moun kap defann ayisyen e map chèche konn nan lopital sa tou wi map chèche konn nan lopital la pou montre w ki krim yap fè sou nou isi a la yon dam legliz sa la ki malad yon demwazèl m poko ka di yon dam jèn jèn moun kap vini Li malad, yo pa resevwa l nan lopital leta piske prezidan pase lòd pou yo pa resevwa ayisyen ki ilegal. E poutèt sa yo pa t resevwa l nan lopital leta. Y al nan prive avè l, yo mande l 100 mil peso pou yo kapab kenbe l an ijans. Fanmi an fè kole pye sou yo bay 100 mil peso a. Yo vin mande 130 oubyen 150 mil peso pou operasyon. Ebe, men yo fè operasyon an, ti dam nan mouri, yo pa vle bay kò, yo mande 300 mil peso pou yo bay kò a. Alòs, e, e, e, depi lè m tande operasyon an fin fèt la, yè, yo pa vle fanmi an apwoche ti dam nan. Gon sèl kap di li wè yo anseveli li byen anseveli yo yap ba yo pawòl yo di se medikaman yo k twò fò se dòz yo k twò fò se aneksezi ki fèl poko ka pale ki fèl poko ka vini yo anseveli li byen anseveli yo pa vle fanmi an fè foto yo pa vle fanmi an apwochel anyen yo pa vle fanmi an yo di se sèlman 20 minit pou yo fè avèl ebyen men maten an lèy ale ti dam mouri. Kounye a yo reklame pou yo bay Kouwase 300 mil peso yo mande kè ki krim sa? M mande èske se pa ògàn li yo pran pou yo vann? Antoulèka men sa n ap pase isi a la lè moun yo ap pale a yo panse sèlman moun ki gwo vant ki an danje isi a pa gen moun ki alabri la omwen sèl si w gen ti papye a petèt y a resevwa w nan lopital leta pa gen si lopital leta se yo p ap fè w malveyan tou. Men sa kap pase isi a la.
Byen petèt ou ka sot tande odyo a kote ke dam nan ap pale an kreyòl ou ka tande ou pa konprann wi. Dam nan fè konnen ke demwazèl lan malad, fanmi l pran l yal lopital ansanm avè l. Premye kote yal avè l la se nan lopital piblik, lè yo rive la yo pa resevwa l paske dam nan pa gen papye. Nou konnen Hum mezi sa yo Luis Abinader pran an Depi ayisyen an pa gen papye Ou rive Yap ba w swen Men apre sa Yap depòte w Men anpil lopital la kòmanse ap fè abi Avèk ayisyen yo la Depi ayisyen an pa gen papye Anpil lopital la kòmanse pa resevwa ayisyen Eske n tande sa kap pase, sa kòmanse pase a la? Ou te tande lè prezidan tap pale a, li fè konnen ke moun nan mèt, alò, ayisyen an mèt rive nan lopital lan. Li ilegal ou legal, lap pran swen. Men moun ki ilegal lan, yap fin ba l swen, apre sa, yap depòte l. Men gen yon seri de lopital nan moman nap pale la konpatriyòt mwen yo depi ou pa gen papye yo pap resevwa ou map pale de lopital piblik yo ebyen konpatriyòt mwen yo lè ou rive avèk demwazèl nan lopital lan yo pa resevwal paske demwazèl lan pa legal yale nan lopital prive ansanm avèl lè ou rive nan lopital prive a. Pou y aksepte l, yo mande fanmi dam nan 100 mil pèso. Èske n pran sans sa m ap di an? 100 mil pèso yo mande l. An ijans. Kounye a la a, lè yo fin opere dam nan kounye a la a, pou operasyon an, yo mande, yo te mande yon afè de 150 mil pèso pou operasyon an. Operasyon fin fèt dam nan mouri. Yo pa vle kite fanmi kò a pran kò a. Menm yon foto menm menm pou yo ta wè moun pou yo ta wè kò a yo pa vle kite moun yo wè kò a menm. Yo di pou yo livre yo kò a fòk yo ta bay 300 mil pèso. Men sa k kòmanse pase la nan Sendomeng. Depi lè Luis Rodolfo Abinader pran mezi sa yo kont Ayisyen. Moun ki di yo se otorite an Ayiti, èske nou tande sa k kòmanse pase la nan Sendomeng? E enfòmasyon bay ke se ògàn dam nan yo pran ki fè yo pa vle livre kò a avèk fanmi kò a. Kote bagay sa prale? Hein? Kounya la a on moun, an di on ayisyen ki ilegal, non sèlman li pa pral, li pral pè pou l'al nan lopital piblik yo, e osi nan lopital prive yo li pral pè ale. Menm si li gen kòb ou pa. L'ap pè. Ni ale nan lopital prive a, ni voye yon fanmi l. Men sa k kòmanse pase nan Sendomeng la a. Kisa Ayisyen ki ilegal yo la a pral fè? Si gen nan lopital piblik yo, yo p ap ka jwenn swen nan lopital prive yo osi. Bagay la konplike. Moun kap di yo se otorite Ayiti, eske nou tande sak komanse pase la apre Louis Odolpho Abinader pran 15 mezi sa yo kont Ayisyen? Pansetan, pa gon kote nan mond lan ou rive menm si ou te ilegal, depi ou malad ou dwe al pran swen lopital. Ou bezwen edike ou dwe al lekòl pou edike. Fò ou manje, Yo pa ka prive nou de bagay sa yo konpatriyòt mwen yo. Men Sendomeng wi. Yo preske prive nou de manje la Sendomeng wi. Nou genlè pa wè sa. Yo preske di Ayisyen piga Ayisyen al achte nan makèt yo, piga Ayisyen al achte nan kòlmado yo tou wi. Men se sa. Pou w pral fè di m konsa ke. Lopital piblik yo ou paka al ladanl. Nan lopital prive yo yap tiye ou, yap pran ògàn ou. Met pale konsa tou yap pral di moun pi ey pa aksepte ayisyen al achte nan makèt yo. Pa aksepte ayisyen achte nan kòlmado yo. Pandan setan yon peyi vòlè gang kriminèl ayiti sa yo ap fè konprann ke yo se zanmi nou. Peyi n ap fè fè dè e dè milyon dola chak ane. Nou gen lajan, tèlman n sousou, tèlman n manje atè pa di mèsi, pa respè mezanmi ou menm k ap gade m la a. Tèlman nèg sa yo manje atè yo pa di mèsi. Tèlman nèg sa yo se bann rès moun ke yo ye. Non si yo pran de mezi kont Sendomeng pou fè Sendomeng aranje yo, biznis yo ap menase. N a la yo oblije aksepte pou Ayisyen ap soufri la a pou biznis yo byen mache. Pou bagay pou yo ka jere bagay pèsonèl yo. Kisa Ayisyen ki ilegal yo pral fè la a? Èske Ayisyen yo pa moun tou? Piske yo ilegal, yo pa moun? Se bèt yo ye. Bagay la vrèman konplike la a konpatriyòt mwen yo. E mwen menm m ap di sa. Pèp Ayisyen, se ou menm ki pou pran desten ou an men. Pou ka retire tèt ou nan sa ou ye la. M ap di l e m redi l ankò, pa gen moun k ap vin fè l pou nou. Se nou k pou fè l. Men yo fè l an Afrik. Anbasad Ameriken, Anbasad Lafrans, Anbasad Kanada. Menm jan w wè yo fè l an Afrik la, nou ka fè l an Ayiti. Talè, m genlè twonpe m de pèp ayisyen an. Hein? Ta sanble m twonpe m de pèp ayisyen mwen menm m konn wè a. Pou mwen, pou mwen n ap jwe avèk moun sa yo t la a. Hein? M twonpe m de nou wi. Non, non san dout mwen twonpe m de nou. Pou mwen n ap jwe avèk moun sa yo t la a toujou. Menm jan nou tande kòmandan Guy Philippe te di l la. Se swa yo tiye nou nèt oubyen nou mache sou yo n tiye yo. Sa a se nou menm ki konnen. Si n ap kite yo tiye nou nèt. Demen se map vin avè yon videyo pou nou pou nou wè kote yon ti blan k ap pale kreyòl. Kote l fè konnen ke jiskaprezan gen peyi ki pè nou. Paske sa nou te fè, kote ke nou te bat pi gwo lame te gen nan mond lan. Nòmalman, son bagay enkwayab. Jiskaprezan, peyi sa yo toujou pè nou toujou. E sa k fè yo vle derasinen nou la an Ayiti pou tè a pa gen moun ladan l menm. Paske tout fwa ke gen yon grenn Ayisyen nan tè sa a, ki rele Ayiti a. Yo toujou pè. Depi gon grenn ayisyen sèlman. Yo stil pè paske sa nou te fè a. Se sèl nou te ka fèl. Yo ti gwoup pèp. Ki pat byen okipe. Konprann? Ki pat byen fòme. Nou bat pi gwo lame mond lan te genyen. E nou pran endepandans nou. Le monde antye pat ka konprann sa. E jiska prezan yo pè nou. Men plis ke kounye a nou, nou van, nou, nou, pèp ayisyen an lage peyi a nan men yon bann vagabon, yon bann valpa, yon bann voryen. Yon bann sousou tèt anba ki pè blan. Men sa y ap fè nou kounye a la a. Kou w pral fè di m yon peyi ou pran endepandans ou nan men l, Li nan tout sòs an Ayiti. Li nan tout bwat leta an Ayiti. Tout sa k ap fèt yo, yo gen tan konnen. Pandansetan, ou pran endepandans ou nan men peyi sa a. Ou panse peyi sa a t ap janm renmen w avanse? Pandansetan, peyi sa a dwe w yon dèt ki ka tou devlope Ayiti. Ou konprann? Peyi a gen yon dèt vè ou menm ki ka tou devlope Ayiti. Ou panse, kounye a la ou kite l nan tout sòs, li konn tout sekò, li konn tout bagay ou, li konn tout plan ou. Ou panse peyi sa l ap kite ou avanse. Lèzetazini, Kanada, Lafrans, Angletè, Espay pou m site sa yo sèlman. Nou panse konprann ke yo t ap kite nou avanse? An pandan w se tan w te gate pi gwo komès mond lan te genyen an, ou vini kòm ti nèg nwè, ou kraze komès sa. Ou di tout moun lib. Konpatriyòt mwen yo, ann al tande videyo sa a kote nou pral tande kòman yon bann imigrasyon antre lakay dominiken sa a al vòlè 22 mil pèso. E nou pral gade osi ayisyen sa a ki fin yon moun yo fin moute blòk yo epi misye deside kraze blòk yo la a kout baton.